Hello, mwen espere anfòm, se toujou yon plezi pou nou pou pataje kèlke mo avèk ou pou motive ou davantaj. Alò, jodi a la, mwen vle pataje yon grenn mo avèk ou se rekonesans. Rekonesans lan ki sa l ye? Se lòske ou pa engra, e lòske ou konsyan ou te nan tèl sitiyasyon oubyen ou te ou te gen yon moun ki te fè yon bagay pou ou menm, epi an retou ou sonje moun sa, se moun sa li te fè tèl aktivite pou ou oubyen tèl bagay pou ou. De se fè, la ou ou pa engra men ou rekonesan. E nan lavi nou, gen anpil moun ki kontribye nan vi nou, gen anpil moun ki fè anpil efò pou ke nou menm nou rive nan pozisyon sila. Sa vle di ki sa? De sèten fwa gen nan nou ki ap tann se lòske nou gen machin, k ap tann se lòske nou vwayaje, k ap tann se lòske nou marye, nou rive nan yon pozisyon pou n rekonesan anvè yon moun. Pafwa nan lavi a, Gen yon pakèt moun ki toujou ap panse avèk ou. Kisa m vle di pa sa? Gen yon pakèt moun ki toujou ap ban m konsèy. Gen yon pakèt moun ki toujou di Isaac, e vwala men kisa pou fè. Donk ou dwe toujou rete nan fason w ye a, ou dwe toujou panse pozitivman, ou dwe toujou vize lwen. Alò, se si pou kounya m pa gen yon, yon, yon. Li ka di mwen pa rich, li ka di lè w ap gade m, ou pa wè kòmsi se yon moun, m pa yon milyonè, m pa nan yon pozisyon kote mwen gen anpil mwayen. Men, nan moman sa yo, gen aksyon, gen sitiyasyon mwen rive, mwen ta dwe yon vòlè. Gen sitiyasyon mwen rive, mwen ta dwe yon moun ki, m ta dwe pran yon pozisyon kote m se yon delikan pou sosyete a, m ta dwe yon ènmi, m ta dwe yon manje gate pou moun kote m ap viv. Men, atravè konsèy, gen kote m rive, se konsèy m konn ap pran nan men gen granmoun ki toujou la, yo ap bay Izaak konsèy. Ebyen. Mwen vle di nou konsa, mwen rekonesan anvè tout moun sa yo. Tout moun ki konn ap banm kèk mo, ki konn ap di Izaak, vwala Izaak, e sou wout ou ye a, rete pozitif, menm si li difisil. Donk sa konn fè m plezi. Men gen yon grenn moun nan tout moun sa yo, mwen vle salye oubyen mwen vle remèsye, mwen vle, mwen vle di ke mwen rekonesan anpil anvè li menm, mwen pa engra anvè li menm, ki se Madam Odinò, ki se manman mwen. Madanm sa, li pran tout kè m. Madanm sa li fè m sezi. Madanm sa m pa konnen kisa m ta fè pou li ankò. Gen nan nou n ap tann se lòske manman nou gen yon gwo machin, se lòske manman nou ban nou anpil lajan pou nou rekonesan anvè manman nou. Alò, m ka di, manman m sa, mwen rekonesan anvè li menm. E trè souvan gen moun ki konn panse ke mwen pa gen papa, paske yo souvan renmen pale m, kòman manman w ye? Kòman, kòman, nan konvèsasyon m toujou gen ak zanmi m, yo plis kapab di m kòman manman m ye olye yo di m kòman papa m ye. M pa konnen men sa souvan rive m. Mwen toujou ap di, mwen gen papa men fò n mande m pou papa m tou. E manman m son moun ki pran tèt mwen, li pran kè m. Madanm sa vle fè m fou. E sitou pandan kote m ye a e lòske l di, Izarak, lè m pa tande w, mwen pa santi m byen. Woo! Mezanmi, nou ka konprann sa m ap di an? Yon manman m ap di, kòmsi pou l ap di Izarak, woo, lè m pa tande w, mwen pa santi m byen. Woww sa vo anpil bagay Manmi cheri si wap gad ti video sa mwen kitel pou ou Mwen vle di manmi mwen vle di ou ke mwen rekonesan anvè ou menm Mwen rekonèt tout mizè ou pase pou mwen mwen rekonèt tout kalamite tout envestisman ou fè nan mwen Ehe si tout fwa e yon moun fason yon moun ka wèm e depi ou wèm wap wè se manmanm paske e madanm sa li pran kè mwen E mwen rekonesan anvè papa mwen tou papam E li konn banm konsèy, li konn di Zara vwala vwala, vwala vwala. Men nou konnen, e pa paske m pa renmen papa m, e pa paske mwen pa, e mwen pa kòmsi, e wo. Men manman m, madanm nan pran kè m. Menm jan tou pa, yon papa ki gen plizyè pitit, genyen nan timoun sa yo k ap pran kè papa a. Gen yonn menm k ap fè kè papa a pi kontan. Enben manman m, li fè kè m pi kontan. E m ka di madan Odi, mwen renmen w anpil, anpil. E se si yo. Nou pa ka wè kote m ye a, men m fè ti videyo sa lòske yon lòt moun ap tande, e m pa tann se mouri w mouri pou m di w mwen rekonesan anvè w, e gen anpil nan nou tou, men kijan nou ye, ban m tou di sa, se lòske moun nan ale n ap rekonèt enpòtans moun nan, se lòske moun nan ap trepase, ap jigote, lè moun nan nan sèkèy la, e lè sa n ap pale de li. Non. Pandan moun sa vivan, se lè sa pou bal plis atansyon. Pwouve kew renmenl vre. Gen anpil nan nou kap tann, se lòske manman nou mouri, on moun kite fon bagay pou nou, e lè sa nou pral achte gwo jèb flè poun mete sou tonbo moun sa, poun mete sou sèkèy moun sa. Akisa sa ap sèvi? Ebyen, gen koutim, donk sa son bagay ou jwenn nan sosyete ayisyèn nan, donk sa son sòt de, pou mwen sa son sòt dipokrizi. Poukisa lèm vivan ou pa fè prèv kew renmenm? Poukisa lèm vivan ou pa fè prèv ke mwen te enpòtan pouw? Ebyen ou menm ki gon moun ki enpòtan pou ou nan lavi w pwouve moun sa ke li enpòtan pandan li vivan. Paske lè moun sa mouri tout jèb flè, tout sa ou pral achte, tout sa ou pral di yo pap vo anyen pwiske moun nan ap enkonsyan lè sa. Donk m pa wè kisa m te ka di nou ankò. Ou menm ki gon moun ki fè gran ki make vi w toujou pran le swen pou di sa. Mwen gen zanmi m tou ki pran kè m, mwen gen mwen gen lòt moun ki pran kè m. Men jodi a la mwen vle mwen vle di manman mwen madan Odie ou pran kè m. Mwen renmen w anpil e ke Bondye beni w ke Bondye kapab fè w wè lòt ane ankò paske li pa tap enpòtan se tann pou m tann ou mouri pou map di manmi cheri mwen renmen w anpil banm di w sa si w gen yon moun ki enpòtan pou ou pataje ti video sa avèl anha pataje video sa avèl yes.